Rete tou prè mwen toutan mèt mwen yeyon. Pou moun kap viv sendomeng yo kelkeswa nan peyi wap viv la m espere ke ou tande mesaj sa a ke m pral fè pase a m di mèsi ak tout moun ki pral pataje l an ale. Map mete nan egzòd kap. Moyiz reponn li, Men moun yo ka refize kwè m, yo ka pa koute sa m gen pou m di yo a. Yo ka di m se pa vre, Senyè a pa t kras parèt devan mwen. Senyè a mande l, Ki sa ou gen nan men w la a? Moyiz reponn li, Yon baton. Senyè a di l, Jete l atè.

ak bouton. Li te kouri ak lapenn. Senyè a di l, Foure men w anndan chemiz ou ankò sou lestomak ou. Moyiz foure l anndan chemiz li ankò, li wete l men li te menm koulè a rès kò li. Senyè a di Moyiz. Si aprè ou fin fè premye mirak la ou wè yo pa vle kwè w, ou pa vle koute, yo pa vle koute w, wa kwè ou lè w vwa, lè wa fè dezyèm mirak la. Si aprè ou fè dezyèm mirak sa yo, yap fè tèt di toujou, yo pa vle kwè. Yo pa vle kwè w toujou. Yo pa vle koute sa w ap di yo, w ap pran ti gout dlo nan gwo larivyè a, w ap vide l atè. La menm dlo a va tounen san. Moyiz di Senyè a, Eskize m wi, Senyè, men mwen pa ka pale fasil. Se pa bagay jodi a non. Menm kounyeya depi wap pale ak sèvitèw la anyen pa chanje. Bouch mwen lou, lang mwen mare. Senyè a di nou, Kilès ki bay moun bouch pou yo pale? Kilès ki fè moun sa bèbè, moun sa soud? Kilès ki fè. Moun sa wont. Moun sa avèg. Èske se pa mwen menm Senyè a? Bon, ou mèt ale. M'a ede ou lè ou gen pou ou pale. M'a montre ou sa ou gen pou ou di. Moyiz di, Eskize m wi, Senyè. Men poukisa ou pa voye yon lòt moun pito? Lè sa a, Senyè a move sou Moyiz, li di l konsa, Gen Arawon, frè w la, ki sot, ki soti nan branchman fanmi layb Levi a. Mwen konnen lang misye pa mare nan bouch li. Men, kounyeya li gentan nan wout ap vin jwenn ou.

Se tankou se si se te ou menm ki t ap pale. Ou menm, w a tankou Bondye k ap di li sa pou li di. Kanta baton sa a, toujou kenbe l nan men w. Se avèk li w a fè tout mirak ou gen pou fè yo. Moyiz kite kote l te ye a li tounen lakay Jetwo, bòpè li, Li di li, Tanpri, kite m ale, mwen pral jwenn frè m yo nan peyi Lejip. Mwen pral wè yo, si yo la toujou. Jetwo di Moyiz, Ale ak kè poze. Antan Moyiz nan peyi Madyan, Senyè a di l, Kounye a, tounen nan peyi Lejip. Paske tout moun ki t ap chèche touye w yo fin mouri. Moyiz pran madanm li ak pitit gason l yo, li mete yo sou bourik, epi li tounen nan peyi Lejip. Moyiz te gen baton Bondye a nan men l. Senyè a di Moyiz konsa, Kounyeya, Ou wè, w'ap tounen nan peyi Lejip. Gade byen, se pou ou fè devan Farawon an tout mirak mwen ba ou pouvwa fè yo. Mwen menm m'ap fè l' kenbe tèt avèk ou. Li p'ap vle kite pèp la ale. W'a di Farawon an, 'Men sa Senyè a di. Israël se pitit mwen. Se premye pitit mwen. Mwen di w kite pitit mwen an ale fè youn fè wout li pou l ka fè yon sèvis pou mwen. Si w refize kite l ale, Mwen menm map touye premye pitit gason lan. Pandan vwayaj la, Moyiz rete pase nwit yon kote. Senyè a vin atake Moyiz li tap chèche touye li. Sefora pran yon moso wòch byen file, li koupe pwent Po ti kòk pitit gason l lan, li voye l jete nan pye Moyiz, epi li di l, Se yon mari san san ou ye pou mwen. Apre sa, Senyè a kite Moyiz lè sa a, se poutèt sikonsisyon an Sefora te Se yon mari san pou mwen. Ok, tanpri la.
E Bondye beni nou pèp sove a, zanmi m yo, frè m yo. E ou wè, lekti sa a, sè Bianchi sot li a, se pou moun k ap viv nan Sendomeng. Nou konn pou ki sa m li lekti sa a pou nou? Se paske m konnen ki mizè pèp ayisyen ap pase nan Sendomeng. Sa di ke m vin pran pèp Ayisyen menm jan avèk pèp Izrayèl la. Pèp Izrayèl la, menm mizè ou wè pèp Ayisyen ap pase nan Sendomeng, se menm mizè sa pèp Izrayèl la t ap pase an Ejip. Sa di ke nou gen tan wè, e yè dimanch lan te gen yon vòt. Vòt ki te fèt la se te wi, Abinader avek Lionel Fernandez, Abel Malvines epi yo 3. Men nou gade gen anpil ayisyen ki tap tann pou Lionel Fernandez gen, nou wè se Luis Abinader ki gen. A di gen anpil moun ki gen kè sote men m kapab di nou sa. E menm jan ou wè Bondye. Li te pran Moyiz, paske Moyiz li te fèt an Ejip. E wè Bondye pran Moyiz, li itilize l, li voye l al retire pèp li a ann esklavay ann Ejip, li voye l al Kanaran kote l te, li te di Moyiz l ap mennen nou, l ap voye l yon kote kote gen lèt ak myèl la, anben se menm jan tou nou menm si nou gen konfyans nan Bondye, Nou konnen, menm ke nou wè nap viv Sendomeng, men viv nou an pa pou lontan. Nou gen dwa wè nap pase mizè isit, imigrasyon ap pran nou, voye nou ale, fè nou pase mizè, nou kite madanm nou, pitit nou isit. E, men pa bliye ke Bondye li menm li gen yon mo, li gen yon chwa pou nou. Paske, lè ou wè l fè nwa, se jou l pral jou. Se menm bagay sa a, menm ke nou wè, e, prezidan an genyen vre. Men e pi gwo towo a se Bondye li ye. Ou konprann paske e an Ejip pèp la tap pase anpil mizè Bondye te tande kri yo. E sak fè nou menm kap viv nan Sendomeng. M pa fè chwa nou. Nou kapab fè chwa pa nou. Men sak pase toujou konnen ke Bondye eziste. Konprann Bondye eziste. Toujou wetire yon jou pou Bondye. Toujou aprann li labib nou pou nou wè sa kap pase a pou nou wè nou menm sak te pase an Ejip si nou pa ladann tou ou konprann sa di ke e pa poutèt nou an esklav non men kòmsi nou an esklav paske gen yon pil moun ki ta renmen soti al chèche travay li pa ka soti depil soti imigrasyon prann li gen papye yo prann li pa gen papye yo prann ou konprann sa m di w la sa di ke Jodi a m vin li lekti sa a pou nou. Se paske m vin ba nou fòs de sa k ap pase a. Sa di ke nou menm, pou nou wè kòman Bondye gen pouvwa, lè, lè Letènèl pale ak Moyiz, li wè Farawon yo pa vle pèp la ale. Kisa l di l? Li fè l fè tout bagay. Li lage baton an atè. Baton an tounen koulèv. Yo pa kwè toujou. Ou konn sa Bondye fè? Bondye rele Moyiz, li di Moyiz konsa, Pran yon mouton. Fè yon sakrifis pou mezi pèp ou a. Mezi pèp ki kwè nan ou a. Mezi Juif yo. Ale nan kay yo. Fè yon kwa avèk san an nan pòt lan. Anpi, depi se pitit gason, pitit pitit e pèp Ejip la. Gade, lamò, lyaj lamò li pase, li tchouwe tout. Anpi, sa k pi rèd la, kay pèp Izrayèl yo menm kote ansanm avèk lòt yo, yo pa gen anyen. Men, paske, san Bondye la. E sa k fè m di nou, nou menm pèp Ayisyen, lè nou wè nou vin Sendonmeng, nou wè Dominiken an ap brèsèlvès, Nou menm konn poukisa nou te soti an Ayiti. Nou te soti pou yon vi byen detèmine. Nou soti pou nou ede manman nou. Nou soti pou nou ede papa nou. Nou soti pou nou ede frè nou. Gen anpil moun ki gen anpil konfyans nan nou. Anpi kou nou vin isit, nou tonbe nan bwè sèlvès, nou bliye ni manman, ni papa, ni frè, ni sè. Nou bliye avni an. Pinga nou fè l konsa. Paske kòmonkyèl se etranje nou ye. Menm ke wè n ap goumen youn ak lòt, men kote y ap voye nou, y ap voye nou yon sèl kote. Non sel machine lap moute. Esak fè nou wè menm sa nou wè kap pase an ayiti a la je bondye sou li pa janm bliye ke bondye eziste esak fèm vin ba nou fòs m vin ba nou kouwaj wè e notre jou nou te di yon bagay sou chanèl la nou te di konsa e si nou ta bezwen yon kèk priyè nou kapab rele sou nimewo sa 809 467 55 53 nou genyen sè Bianchi ki kapab voye priyè pou nou. E nou kap toujou lage kèk bagay evanjelik sou chanèl la, nou kap vin pale ansanm avèk nou. Pa bliye ke nou menm nou son kretyen. Menm ke w wè nap fè fim, men nap chèche lavi a paske sa sa egziste. Fòk ou travay pou manje. Paske sinema a son bagay m renmen anpil. Nou wè m m abiye an granmoun nan, Beyoncé abiye an granmoun, abiye an tout jan. M renmen sinema anpil. Men se pa sak pou fè ke pou m bliye pawòl Bondye a. M renmen nou anpil, m renmen nou anpil. Se pawòl sa m te vin ansanm avèk li pou nou. M vle di nou konsa, pa dekouraje nou menm k ap viv isit, menm ke n wè prezidan an genyen, men dènye mo a se nan men Bondye li ye. Byen si ke Bondye gen yon lòt Moyiz l ap prepare, menm ke nou pa konnen l, men Bondye li menm li konnen l. Ke Bondye beni nou. Ou pa t gen yon lòt pawòl ou ta di? Pèp la pa t gen espwa Moyiz ankò, paske yo pa t konn kot Moyiz ye. Paske aprè li te fin touye chèf lan ki tap maltrete Aaron an, li te mawon. Li te mawon, wi. Pèsòn pat konn kote. Se te sèl manman l ki te gen espwa, li di, wi, pitit mwen an va mouri la. Mouri la, wi. Menm ti sè a te di li di konsa, M pa kwè paske nou pa janm tande l. Sa vle di, n ap gade pou n wè nan vèsè 31 an kote li di, Pèp la vin kwè yo, lè yo te tande Senyè a te vin vizite yo, li te wè mizè y ap pase a. Yo tonbe ajenou, yo bese tèt yo jouk atè pou adore Bondye. Sa vle di nou menm, si nou kwè Bondye nou an ka retire nou nan sitiyasyon nou ye a, si nou kwè Bondye tande kri nou, kri nou yo rive devan Bondye, nou met ajenou, bese tèt nou byen ba devan letwòn pou n adore L, Bondye ap retire nou nan sa nou ye a. Mete nou menm jan avèk pèp Izrayèl ki te pran konsyans. ki te kwè vrèman Bondye egziste, ki te kwè vrèman Bondye te tande kri yo, Bondye te vizite yo. An menm jan kwè Bondye vizite w, kwè Bondye tande kri w yo. Met nan tèt ou Bondye ap reponn mwen.
Paske lavi w pa yon aksidan li ye. Saw dwe ye a l trase deja. Li trase deja. E pa gen yon moun ki pou fè pou fè w pa ye sa Bondye di pou ye a. Wap wap sa kanmenm. Pèsòn. Pèsòn. Paske non w gentan ekri nan pla men Bondye deja. Pèsòn pa ka devye w. Se sak fè jodi a la nou vin pale ansanm avèk nou. Mande nou pou nou abòne avèk chanèl la. Pa gade paske nou poko pèse, nou poko gen 10000 abòne. Non non se ouk pou fèm genyen li se ouk pou fèm fè si siw pran video a ou patajel ak yon lòt lòt la wèl li wè pawòl la li jwenn yon bagay ladann ki fèl plezi li patajel li abòne m panse ke lap rete nou pi byen ke Bondye beni chak moun ki pral gadel wi se entra pa dentro ke Bondye beni chak moun ki pral gadel nou konnen fòk mal travay. Mwen kontan ti pale sa ke nou te fè a espesyalman nap di avèk. Pitit Dessalines nan di, partout et ailleurs, ke Bondye li menm pwoteje nou, ba n kade nou, sekirize nou. Ke Bondye fè wout pou nou, ke l itilize yon Moyiz. Moyiz la gen pou l vini, nou pa konnen, men Dye ap voye l. Paske pèp Izrayèl la t ap rele Bondye, men yo pa t konn kòman Bondye t ap delivre yo. E Bondye te tande yo.
Anben nou menm, an n rele Bondye. An n lamante nan pye Bondye. Ann koube nou byen ba pou n remèt nou nan men Bondye. Epi Bondye li menm li pral itilize yon Moyiz ki pou vin retire nou ann Ejip. Nou menm tou k ap viv Ayiti, nou gon strès ki twòp pou nou, se tankou ke nou te ann Ejip. Paske kounye a se bandi k ap dirije, se bandi ki gen tout bagay nan men yo. Monopòl peyi a mèt di li nan men bandi. Li nan men bandi legal, bandi ilegal. Paske kiyès ki bandi ilegal la? Se menm bandi a vès yo paske se yo k. kreye sak anba yo. Wi. Paske sak anba yo se san lòd anlè yo genyen. Wi, se yo k ba yo zam. San lòd anlè a yo pa genyen. Paske lè m di, lè m pale de lòd anlè a, mwen pale de nèg a vès yo. Enben timoun, menm jan yo menm yo kapab manipile yon ti gwoup pou fè yo ap tiye pwòp san yo, pou fè yo ap tiye menm pwòp tèt grenn parèy yo, enben nou menm ki kwè gen Bondye a, ann lamante nan pye Bondye. Se sèl li nou genyen. Se pa tout Israel yo vreman.
Se pa tout Israelien yo, Israelite yo ki te kwe vreman non. Paske wap gade nan menm yo menm lan anko. Yo te pete goumen.
Ki ta pertube Moise.
Oui, oui, anpil mouri. Ki te toujou ap di Moise. Sa vle di pat gen, pat gen simityè an Egypt. Oui. Ou mennen nou vin mouri la. Pou sa pat kite nou. Oui. Sa vle di nou menm. Ann pa mete nou menm jan avèk pèp sa yo, menm jan ak jan de moun sa yo. Ann mete nou avèk menm jan avèk menm jan ak lòt yo ki te kwè Bondye ap rive avèk yo kanaran. Wi, kwè nan sa. Kwè ke Bondye ap retire nou nan sa n ye a. Ayiti pap ret konsa paske Ayiti pa ka peri. Non, non. Ayiti pou Kris, Kris pou Ayiti. Ayiti pa ka fini nan jan l ye a. Non, li pa kapab.
Ayiti se Izrayèl li ye. Sa vle di menm lè w wè n ap kouri patou e ayè, Letènèl ap retire nou. Pa bliye Ayiti se pye bannann nan. Kelkeswa kote nou te ye, nou gen pou nou tounen Ayiti. Pase map di nou yon bagay. Fèy bannann nan mèt ale kote l ta ye. Kou pou l vin mouri nan pye manman l. Ayiti lap tounen. E map di nou, map di nou yon lòt bagay. E nou wè Ayiti, Ayiti nap gade la, Ayiti gen pou l bon. Menm ke mwen menm, mwen m pa wè l. Men Ayiti gen pou l bon. Wi. Ayiti gen pou l bon wi. Li mèt jenerasyon an jenerasyon ap wè l. Wi. Li mèt jenerasyon yo ap wè l. Paske mizè m wè pèp Ayisyen ap pase.

Ah men se sak fè Li ta fon transfè bay fanmi li vre menl pa ka fèl chak mwa.
Paske li menm lap peye bil sesi bil sela mesye li gen tout travay. Sa vle di ou konprann? Bondye li menm lap retire l. Paske nou gen anpil dyaspora nou yo ki ta vle fè byen nan peyi yo. Yo pa ta renmen ap travay tout tan pou blan. Yo pa ka fè vi yo ap travay pou blan. E menm jan Izrayèl yo te di nou pa ka fè vi nou nap travay pou ejipsyen yo. Yo pa ka rete an Ejip. Fò Letènèl retire pa ka fè vye vre ap travay pou Ejipsyen sèlman. Anben nou menm nou pa ka fè tout vi nou pou n'ap travay pou blan.
Fò Letènèl voye nou lakay nou pou nou travay pou tèt nou.
Met tèt nou ansanm pou nou kapab jere bagay yo. Se pa tout bèl senbòl nou genyen, l'union fè la force. E poukisa nou pa met tèt nou ansanm nou fè union, enpi pou fòs la reyini nan mitan nou, sak bezwen an pou nou jwenn li. Ann met tèt nou ansanm paske nou konnen san union fè la force. san pawòl Bondye a, san nou pa kite Bondye pèse nou pou l jwenn nou, san nou pa kwè tout bon, nou pa mete tout nou menm pou n fon sèl nan Bondye, nou pap fè anyen, nap lave men se atè, mezanmi mwen renmen lave men.